Nenpòt nan yo ki ta pran yon gòl. Demen maten tou ou sou pawòl. Zanmi oditè oditris Bonswa pou nou tout Bonswa pou nou tout Byenvni sur la rtfoot Depoufen sur la radio tele jeni Kote ke nou pwal porswiv Se ki konsèn ebyen jeni spò Jodi an se samdi Samdi toutafè 10 out 2000 plis 19 Kote ke Nou pral prezante w emisyon sa, son emisyon ki pase chak samdi 2 zè rive 3 zè sou antèn radyo tele jeni. Map salye zanmi Facebook yo ki apèn rejwenn nou. Si tout fwa ke nou pat kapab tande nou trè byen paske te gen yon ti pwoblèm teknik ki ta vrèman bay anpil anpil pwoblèm. Mwen pa pou kòm, mwen ansanm avèk. Makenley Axime, AM, Axime Makenley, ki nan kay la, Maken, kòman sa ye, di zanmi yo kòman ke w leve, kòman fanmi an ye, kòman tout bagay ye bò kote pa w. Bonswa Obed, bonswa tout oditè, tout oditris, tout zanmi Facebook nou yo ki deja pran ti chèz ba yo pou yo tande emisyon spòtiv lan. Fò n di ke non pa m se Makenley, menm jan Obed sot di l la. Nou bèl e byen prezan, nou anfòm, nou te pase yon bòn semèn. Nou kontan pou n rejwenn ou nan lè sa a pou n kapab pote emisyon spòtiv lan lakay ou. Deja! Nou salye ou menm ki nenpòt kote ou branche emisyon spòtiv lan. Nou salye ou. E deja nou pral pale spò sou le plan nasyonal. Nan pral pale de je panameriken ki ap fèt Lima 2019. Nan pale tou de Hervé Bazile e yon an konferans de près. Nan vin pale tou de viktwa de la fòmasyon FIKA 2 a 1 avèk yon double de nouvo veni an atakan. Ansyen atakan ekip Wanament lan Mesye Joseph Wilynx, n ap pale tou de Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ki ap òganize la a yon fòmasyon la a ebyen n ap pale tou aletranje de diferan chanpyona ewopeyen n ap pale tou de dosye transfè n ap obsève yon lejè poz n ap tounen pou n kapab antre avèk detay enfòmasyon yo.

Roosevelt and Black Alex vle chak. Ebyen zanmi oditè, zanmi oditris de la radio Teligenie nou tounen apre kout poz lan poun kapab antre nan detay enfòmasyon yo. Nap antre rapidman nan sa ki wè avèk je panameyiken lima 2019 fòn di ke. Yon je panameriken ki ap fèt pou la 18 tièm fwa, se 18 tièm edisyon je panameriken ki ap òganize pa le Pewou ebyen eh nan kapital la Lima ebyen eh je panameriken sa ki tap fèt la avèk 12 mil atlèt ki sòti nan 41 peyi e Ayiti li menm tou ki te genyen patisipasyon nan je panameriken sa fò di ke. Ayiti te genyen 9 moun, 9 atlèt ki tap patisipe nan je Panameriken sa nan plizyè disiplin tèlke atletism, alterofili, taekwondo, jido, aviwon e natasyon. Gen 9 atlèt ayisyen ki tap patisipe la men malerezman Ebyen ayisyen yo elimine nan sa ki wè avèk je panameriken yo pa sòti avèk yon meday detay avèk obed sejour. Nòmalman e pou plis detay n se ki konsèn je panameriken lima ebyen pli presizeman nan peyi pewou pou n di ke kòm prevu lakay medam yo nan final sa ki konsène 100 mèt

Ce matin elle m'a dit qu'elle va mieux enfin je n'ai pas eu de médaille pour ma première compétition aux jeux panaméricains, je vais travailler pour franchir cette étape a deklare Vanessa Clerveau ki donk atlèt ayisyèn sa ki donk li menm ki ap pale li fè konprann ke manman mwen malad maten an mwen di ke sa pral mye anfen sa pa Li di ke sa pa mache, sa pa gen anyen k mache pou ke l te kapab ranpòte premye meday li nan konpeti, pou kapab ranpòte premye meday li nan konpetisyon je panameriken an. Li di ke l pwal travay, li pwal travay trè di pou ke l kapab franchi etap lan, se deklarasyon Vanessa Clervois. Fò n di ke klasman an chif de la final, kidonk toujou nan sa ki konsène je panameriken, Makenn gen Andrea.

01 santimèt, an katriyèm pozisyon Yanick Alicia Thompson yon Jamayiken ebyen se nan peyi sa soti, 13 sèk 11 santimèt, Pedria Seymou ebyen Bahamas, 13 sèk 12 santimèt, Vanessa Clerveau yon, donk nou kapab di ke Vanessa Clerveau.

pou 1 kwono de 2 minit, 51 segond e 71 santimèt. O klasman jeneral, Ella erite la ventyèm plas de notre kote, toujou dan la mèm eprèv ebyen donk lakay gason yo Alexandre Grand-Pierre ebyen fè yon kwono de 2 minit, 27 segond e 6 santimèt an tèminan an uityèm.

Perou, efektivman se konsa ke bagay lan li menm li prezante pou atlèt ayisyèn yo menm ki soti tèt bese puiske jounen jodi an la atlèt yo mande anpil preparasyon makenn ebyen pou yo gen pou yo jwenn bon jan preparasyon li fo ke genyen moun ki envesti epi pou preparasyon yo kapab fèt byen bonè pou atlèt yo menm yo kapab patisipe nan konpetisyon ke yo bezwen pou patisipe a san okenn

Ebyen, ann antre rapidman, ann antre rapidman, Obed, piske lè a ap fè nou lage la, piske li gen tan make dezè karannkat minit. Ann di ke te genyen nan atletism, genyen Vanessa Clerveau, epi Jeffrey Julmis e Abel Gilles, se moun sa yo. ki t ap reprezante peyi a nan sa ki wè avèk atletism. Joseph Edouard te ap reprezante nou nan altewofili. Ania Louissaint te reprezante peyi a nan taekwondo. Philippe Metellus nan judo. Epi gen Gabriel Amoto ki te nan aviwon. Naomi Grand Pierre. E Alexandre Grand Pierre se nan natasyon ke moun sa yo tap reprezante peyi a nan sa ki wè avèk je panameriken ki ap fèt Lima nan peyi Perou nan ane 2019 lan fò di ke ayisyen yo ki soti tèt bese nan 9 atlèt ki te patisipe la pa gen youn nan yo ki soti avèk yon meday se kou di pou peyi dayiti ki pa ranpòte menm yon meday bronz Obed Sejour. Nòmalman fòn di ke Macken se yon mank de preparasyon ke sa li menm li ye, si tout fra ke te gen yon bon jan de preparasyon m panse ke atlèt ayisyèn yo menm yo te kapab fè le meyè de yo menm, jiska prezan ebyen nap mande moun ki konsène ki donk nan sa ki konsène donk pi presizeman ebyen ebyen natasyon sa a m te kab di disiplin sa yo lè wap pran Théophile, Taekwondo epwi natasyon.

Nan lòt kontinan yo, il faut que nou sipoze jwenn sa ki rele moun kap investir nan se ki konsèn ebyen ebyen jeu sportif lan, sa ki rele jwèt sportif lan. E sportif lan li menm li bezwen moun ki pou ankouraje l justement pou ke l kapab jwenn yon pozisyon nan sa ki konsène donk.

pli presizeman a Lima. Ebyen, Obed, ann antre nan lòt enfòmasyon piske n konnen atlèt sa yo ki deja elimine se te o nonb de 9 ke yo deja elimine, nou pa pral twò rete sou yo piske lè ap deja avanse. Ann antre avèk yon lòt enfòmasyon, ann di ke te gen match, match amikal pou la preparasyon, ebyen gen preparasyon k t ap fèt la pou bò kote ekip. Bò kote ekip Cavaly an, enben Cavaly li menm li rive genyen ekip Racing Club Haïtien an, an di Racing Club Haïtien an de preferans, enben Cavaly rive genyen Racing Club Haïtien 3 zero nan match preparasyon pou sa ki wè avèk chanpyona nasyonal e premyè divizyon ka pral fèt, dezyèm tou ka pral kòmanse la nan mwa out sa a, swa le 26, enben Cavaly ki t ap jwe jedi a avèk ekip. Avèk ekip Racing Club Haïtien an Cavaly kase met nan men Racing 3 gòl a 0 nan match de preparasyon ou bèl sejou. Nòmalman e se konsa ke bagay lan li menm ye nan la Coupe d'Haïti sitou lè ekip yo pral antame ouvèti chanpyona nasyonal premyè divizyon an kidonk yo oblije eseye fè sa ki lesansyèl lan se jwe match de preparasyon pou yo wè nan ki mezi ke yo kapab kenbe plas yo nan sa ki konsène elit foutbòl nasyonal ayisyen an. Asa Bra chanpyona nasyonal de premyè divizyon ebyen menm jan ke ebyen resin klèb ayisyen fè li jwe fas a ekip Kilokan Kavali an ebyen jounen jodi an la fòn di ke genyen ekip ASC lan li menm ki tap jwe sa ki rele ebyen lig chanpyonchip de la Konkakaf de klèb ebyen jounen jodi an ASC li menm ki arive pèdi kidonk bagay lan li menm ki

chanpyona nasyonal premyè divizyon an. Wi, se sa Obed, men fò n di ke nan match Robin Hood la, fò n di ke se te yon desepsyon total pou ASC, puiske ASC ki nan Surinam t al fè 0 0, ebyen nan stad nasyonal Sylvio Cator, ebyen ekip Robin Hood lan vin fè 1 but partout. Fò n di ke Robin Hood pa t jwe anyen, selon lè enfòmasyon ke m rekeyi, ebyen Robin Hood pa t jwe anyen devan ASC, se ASC ki pa t a la hauteur de match lan pou te kapab rive genyen ekip Robin Hood lan, ki pèmèt aske. E fanatik AS yo soti kite stad lan avèk anpil regrè paske yo soti jous Kap Ayisyen pou yo al Pòtoprens nan stad lan pou yo al chofe ekip AS lan, ebyen AS ki te ne an echèk 1 but partout pèmèt aske li bèl e byen elimine nan sa ki wè avèk konpetisyon sila. Fò n di se yon gran yon bèl pakou ke yo te fè tou, yon bèl pakou. E jounen jodi an si sa rive fèt m ka di ke fanatik yo ap toujou regrèt sa paske yo pa t atann yo pa t atann de preferans sa de yon choz konsa men si sa rive fèt se foutbòl se nè pa la fen di mond retounen travay pou ke nou kapab wè nan ki mezi ke nou kapab wè kòman ke nou kapab prepare e byen pou yon pwochèn konpetisyon e Makenn e byen ekip Don Bosco an gen ekip Don Bosco an la m ka di ke le Don Bosco Football Club an kèt a de son titre pèdi sèt ane va devra sanplwaye pou tir

efektira 8 deplasman, donk 6 dan le gran nò di peyi avan dafwonte ebyen Le Cosmopolite e lekip chanpyòn an tit Akayè ebyen ekip Don Bosco an li menm ki gen 8 deplasman pou ke l kapab fè nan zòn gran nò a epi kidonk li genyen yon li gen 6 pou l fè pi presizeman nan zòn kote li an kidonk e donk ebyen la nou pral konnen kisa ke ebyen ekip. Ekip donk pou nou pral konnen kisa ekip Don Bosco an li menm li pral fè paske l ap pati de yon lòt tit li gen pou l jwe ansanm avèk Kosmopolit, Resin dè Gonayiv e Wanamèt e fò l deplase pou l al lakay Wanamèt, Resin dè Gonayiv fò l deplase pou l al jwe avèk Fika ASC ou konprann sa m di w lan paske lè w ap pran ASC ou pran Tanpèt ou pran Baltimò. e il fo ke l deplase pou ke l kapab alye, eben Bakken nou pap tèlman rete sou sa ki konsène chanpyona nasyonal premyè divizyon, men il fo ke nou kapab ale direkteman. N a pral antre aletranje, men jis avan ann bay dènye enfòmasyon sa Obed, ann di ke atakan ekip AS FIKA a, asavwa Wilynx Joseph, nou anpil moun konnen l sou non Dewoule, e mesye a ki se moun Wanament, li pèmèt aske FIKA genyen match li t ap jwe fas a ekip AS Grangwav, AS Grandrivyè di Nò a. Kote ke match sa ki fini 2 a 1, ebyen se Wilynx Joseph ki rive enskri double sa pou ekip FICA a, pèmèt aske FICA bèl e byen genyen l'AS Grande Rivière 2 a 1. Ebyen se yon bòn nouvèl pou fanatik FICA yo, puiske FICA nan match de preparasyon li fè viktwa 2 a 1 gras a nouvo atakan sa ki tap jwe nan ekip Wanament Football Club lan. Ebyen Joseph Wilynx ki al jwe nan FICA li pèmèt aske FICA genyen 2 a 1, enben Fikaki ap gen poul jwe tou nan mèkredi kap vini la fas a ekip Wanament lan nan sa ki wè avèk koup Roi Henri Christophe Robert Séjour. Wi, nòmalman ekip Wanament lan li menm ki te ekri ebyen Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, e pou ke nou fè yon ti pase rapidman sitou nan dosye Willinkson Joseph lan, pou ke nou kapab lèse dosye sa a trè rapidman, mesye Mario.

Federasyon Ayisyèn de Foutbòl fòk di ke bagay sa li menm li vrèman ap fè anpil, anpil pale sitou nan moman aktyèl lan la nan lakou peyi Dayiti nan sa ki konsène dosye transfè. E nap kite ekip Wanament lan nap fon antre trapidman nan vil Gonayiv kote ke ekip Racing de Gonayiv la li menm li arive fè plizyè acha ebyen alakoulis ebyen fòm di lèm di alakoulis lan e pa alakoulis ke ou achte jwè ou men alakoulis ta sanble genyen Kèk jwè ki gendwa pa jwenn plas titilè yo anndan klèb Racing Football Club de Gonaive la, ebyen ekip Racing de Gonaive la li menm kap prepare l seryezman pou yo wè nan ki mezi ke yo kapab ranpòte twazyèm tit chanpyona nasyonal premyè divizyon nan lakou peyi Dayiti kote ke yo fè rive ebyen Plizyè jwè e jwè de lekip Wanament, de preferans an jwè de lekip ebyen Kosmopolit, epi genyen tan dout lòt jwè pou ke jwè ki vin rejwenn ekip Resi nan Foutbòl Klèb de Gonayiv lan e n ap wè nan ki mezi ke nou kapab vin ansanm avèk non atlèt sa yo, non jwè foutbòl sa yo de preferans pou zanmi oditè, oditris de la radyo Tele Jeni.

tir de 18 an du Resin Football Club de Gonayiv asavwa Jodelky kidonk mesye yo menm yo vrèman entèrese ansanm avèk Jodelky ebyen il sanble ke Jodelky li menm li kapab jwè ekip donk Violèt Athletic Club lan selon enfòmasyon yo la paske enfòmasyon ap tonbe ke

Men selon enfòmasyon yo la, ebyen enfòmasyon yo te fèm konprann ke ta sanble ebyen jwè a li menm li ta kapab Bon, toujou, toujou nap konti rete toujou nan dosye e Jodelky jwè resin nan, Jodelky Floreal est violettiste. Ebyen li deja ofisyèl puiske se sa enfòmasyon fè konnen men Obed eske n pa oblije antre sou le plan entènasyonal puiske lè a deja fini fòk nou ta tèmine emisyon an puiske l deja make 3 zè. Avèk yon minit nan tout studio radyo, tele jedi. Wi, nou ap kite dosye e dosye sa a, n ap antre pi rapidman nan sa ki konsène donk.
Ebyen, aletranje, ann di ke jwè ekip Bayern Munich lan, Franck Ribery ki gen 36 an, li trè konvwate pa lekip PSV Eindhoven ou ankò lekip de Lokomotiv Moskou. Ebyen jwè ekip Bayern Munich lan ki gen 36 an li kapab al jwe nan ekip Lokomotiv Moskou an men nou konnen oparavan te gen klub PSV Eindhoven nan ki te trè enterese a jwè sa ebyen nap swiv enfòmasyon sa yo pou n konnen eske lap rive al jwe eske jwè a ap rive al jwe nan yonn nan fòmasyon sa yo Obed Sejou. Bon ou konnen se foutbòl e se dosye transfè tou fò n di ke nan peyi Langletè Dosye transfè a li menm li fèmen depi jedi 8, ebyen mesye yo menm yo te fèmen sa ki konsènen dosye transfè nan peyi Langletè.
Ebyen Obed na pral antre rapidman nan yon lòt enfòmasyon men na pral antre pli presizeman nan sa ki wè avèk chanpyona de Frans. Pa konn eske ou gen yon lòt enfòmasyon pwiske lè a deja fini nou pa p ka tèlman rete avèk zanmi oditè yo pwiske jodi a se te.

Ebyen nimewo 25, defansè, se Carvajal nimewo 2, Militao nimewo 3, Sergio Ramos nimewo 4, Varane nimewo 5, Nacho nimewo 6, Marcelo nimewo 12, Odrizola nimewo 19, Mendy nimewo donk 23 e se pou kontinye make n kòman li menm rès lan li menm li n ap antre nan milyo tèren epi atakan pou ke nou kapab bay zanmi yo ebyen sa ki konsèy donk efektivman Ebyen lis nimewo ki atribye ansanm avèk jwè ekip Real Madrid yo. Ebyen kòm milye nou gen Toni Kroos ki gen nimewo 8 lan, Luka Modric, Casemiro, Valverde, James Rodriguez, Isco se jwè sa yo ki ap jwe kòm milye teran pou ekip Real Madrid lan pou sezon sa a. Ebyen atakan yo nou gen se Eden Hazard ki gen nimewo 7 lan, Benzema,

Mario Dias ki gen nimewo 24 epi Rodrygo brezilyen sa ki vin jwe ak ekip Real la pou sezon sa ki gen nimewo 27 lan, Vinicius Junior ki genyen nimewo 28 de preferans nan ekip Real Madrid yo, ebyen Real la ki genyen jwè sa yo pou sezon kap vini la. E fòn di ke zanmi yo sitou nan dosye ki konsène Neyma Junior, Macken, e fòn di ke Neyma Junior kidonk mesye an li menm dosye mesye an kap fè anpil pale anpil, avan ke nou antre nan dosye Neyma Junior lan, e fòk ke nou kapab antre rapidman nan premye lig la Macken, pou sezon 2019, 2020 an, nap bay lis 20 ekip ki patisipe nan konpetisyon sila, ebyen. ki ap evolye nan Premier League nan peyi Langletè. Ebyen trè rapidman nou gen Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Wolverhampton, Everton, Leicester City, West Ham United, Watford, Crystal Palace, Newcastle, Bournemouth, Burnley, Southampton, Brighton, Norwich City, Sheffield United epi Aston Villa se 20 ekip sa yo ki pral jwe pou sa ki wè avèk chanpyona d'Angletè de football. N ap antre rapidman piske lè a fini. E nan peyi Lespay Obed se FC Barcelone pou sezon sa ka pral jwe sezon 2019-2020 an se FC Barcelone, Atletico de Madrid genyen Real Madrid, Valence, Getafe.

Majorque e Obed ki retounen nan chanpyona sila a, pli presizeman nan premyè divizyon chanpyona Despay de foutbòl. Obed, ann antre rapidman avèk yon enfòmasyon sou le plan entènasyonal toujou nan sa ki wè avèk chanpyona de Frans de foutbòl ki jwe premyè joune. Ann di ki yon premyè joune ki jwe. Depi vandredi, fò di ke vandredi Monaco tap resevwa lakay li ekip Lyon an, Lyon kase met nan men Monaco 3 gòl a 0, se Moussa Dembele ki enskri a la senkyèm minit de je, Memphis Depay 36 zièm minit de je epi Lucas Tousart 80 tièm minit de je te enskri twazyèm gòl pou ekip Lyon an ki pèmèt aske Lyon genyen Monaco 3 0. Bò kote pal, Marseille li tonbe devan ekip Reims lan. Marseille tonbe 0 2 devan ekip Reims lan Obed Sejou Ebyen toujou enfòmasyon sou le plan entènasyonal sa ki konsène chanpyona de Frans k ap jwe premyè joune genyen match ki ap jwe jodi a Montpellier ap jwe avèk Rennes Angers Bordeaux Dijon ap jwe avèk Saint-Etienne Fò n di ke Montpellier Montpellier Rennes lan Rennes ap mennen sou Montpellier 2 bi a 0. Match sa deja fini? Ebyen se viktwa pou ekip viktwa pou ekip Monpelye? Wi viktwa pou ekip Monpelye Reims lan. Reims de preferans epi gen Nims ki ap jwe avèk Amyen. Demen dimanch lan kap 11 out 2019 toujou premyè joune chanpyona chanpyona de Frans de foutbòl nou genyen Lille kap resevwa Nant, Stracbourg kap resevwa Metz epi Paris Saint Germain a 21 è èr fransè. Air Française ki ap resevwa ekip Nîmes nan Paris kap jwe avèk Nîmes fò di ke Neymar Junior ki pap jwe nan match sa puiske mesye a selon Leonardo mesye a ki blese nan ekip Paris Saint Germain Robert Séjour. Kidonk nap tèmine avèk 3 zè 15 bòn minit nan studio radyo tele jeni li fè egzakteman 3 zè pase de 8 bòn minit andan studio radyo tele jeni poukwa pa lòt kote yo m pa konnen. Fò n di ke lis 20 klèb ki patisipe nan sa ki konsène donk ebyen premye ebyen premye m kab di lig 1 an nan peyi Lafrans lig 1 an pou sezon 2019, 2020 an make n Paris Saint Germain, Lille, Lyonnais, Saint Etienne, Marseille epi yo gen Montpellier, Reims, Nice, Olympique Olympique Stade Rennais Football Club epi genyen. Strasbourg, epi Nantes, Angers, Girondins, epi Amiens, Toulouse, AS Monaco, Lyon, epi Metz, epi Stade Brestois, ebyen se nou kab di ke 20 klèb sa yo menm ki patisipe donk nan sa ki konsène ebyen Ligue 1 nan peyi la Frans. Ebyen ann antre ann Angletè kounya, rezilta chanpyona anglèz de football an di ke. Nan chanpyona anglè a genyen chanpyona sa kòmanse vandredi ki te 9 out 2019 lan kote Liverpool lakay li tap resevwa Norwich City Liverpool li fè yon bouche avèk Norwich City 4 gòl a 1 se Hanley ki enskri a la 7 tyèm minit de je genyen Mohamed Salah ki enskri a la 19 tyèm minit de je Van Dijk

Non de preferans li tonbe devan Manchester City 0 5 se Gabriel Jesus a 25 èm minit de je Sterling ki make yon triple swa 51 èm minit de je 75 èm minit de je epi 90 èm minit de je Sterling make yon triple pou ekip Manchester City a epi lòt gòl lan sete Kun Aguero ki te enskri sou penalti a la 86 èm minit de je.

Lig 1 Bundesliga a nan peyi donc Lalmay. Ebyen ann avanse toujou avèk rezilta yo chanpyona Dangletè, Bournemouth bò kote pa l fè 1 but partout avèk Sheffield United, Watford tonbe devan Brighton 0 3, genyen Crystal Palace ki fè 0 0 avèk Everton, Tottenham li genyen Aston Villa 3 gòl a 1 se Harry Kane ki enskri a la 86 èm minit de jeu. 80 dizyèm minit Harry Kane ta pral double mak la men te genyen Ndombele ki te deja enskri premye gòl la pou ekip Tottenham nan a la 73 zièm minit de je pèmèt aske Tottenham genyen Aston Villa sou yon skò de 3 gòl a 1. Demen dimanch lan ap gen match Newcastle Arsenal, Leicester City Wolverhampton, Manchester United Chelsea a 17 è 30.

Manchester United, Chelsea, yon bèl afich. Yon bèl afich. Yon bèl afich, men match la konsa tou li kapab rive lèd tou. Afich la bèl. Wi, se sa. E pi, nou gen demen dimanch la tou, n ap gen Arsenal Burnley, Southampton Liverpool. Se a 11 è. A 11 è. Ok, a 11 è.
A 11 è, Manchester United, Chelsea. Yon bèl match ou bèt sejou. Yon bèl afich. Yon bèl afich. E pi, Aston Villa ap jwe avèk Bournemouth, e pi Everton, Watford, Brighton, West Ham. Manchester City Tottenham sa se pral dezyèm joune sa se pou dezyèm joune dakò ou bèt. Bon se konsa se konsa bagay la ye Macken m panse ke lè a pwèske rive tou pou nou kapab pliye bagaj. Ebyen ann bay klasman klasman pwovizwa a ou bèt piske Manchester City genyen 3 pwen genyen Liverpool ki deja fè viktwa genyen 3 pwen li menm tou Brighton genyen 3 pwen Burnley 3 pwen Tottenham 3 pwen Chelpid ki gen yon pwen e Bournemouth genyen yon pwen. Ebyen se Manchester City ki genyen tèt klasman avèk 3 pwen ki gen yon diferans plis 5 puiske Manchester City li make 5 gòl nan premyè joune chanpyona Danglitè de foutbòl Roubèn Sejou. Wi nòmalman e fò n di sa paske jan n wè chanpyona a yo kòmanse a la m panse ke ap gen anpil challenge.

An nou, m panse ke lè a deja rive, nou pap gen tan pou nou bay, li fè egzakteman 3 zè pase de 14 bòn minit nan toutan stidyo Radyo Tele Jeni, se la ke n ap oblije lage zanmi oditè oditris ki t ap swiv nou malgre ke difikilte ke nou te twouve.

pou yo kapab achte Neymar Junior men dosye Neymar se yon dosye ki ap fè la youn de l'aktualite a l'echelle internationale sitou nan moun footballistik lan e byen la fè yon di ke Neymar Junior mezi sa ale menm ki donk la pwè nan ki mezi ke li te kapab lèse ekip Paris Saint-Germain pwiske Real li menm tou enterese a Neymar Junior fò n di sa tou si Neymar enterese avèk Real Madrid pou jodi an la Real li bezwen Neymar li Neymar gen desizyon poul vin jwenn li, lajan pou mwen menm lajan real ap prè poul achte kidonk Neymar junior, men kòman Zidane pral itilize eleman sa yo si tout fwa li ta gen Neymar nan men li. Luka Jovic rive,
genyen Eden Hazard, gen plizyè jwè k rive la, donk na pral gade poun wè sezon sa kisa Zidane pral pote anndan ekip Real Madrid la. Ebyen se la nap mete yon fen nan emisyon Jeni Spò, ebyen se te zanmi w nan Makenley ak Time ki deja Di yo mèsi dèske w te pran ti chèz ba w. Donk nou pwofite salye tout moun ki te branche emisyon an tou. Nou pa ka ale pou n pa salye pdg radyo a Dinel Jòj ki ap fè yon travay serye. Nou salye tou DG Adner Romelus, tout staf Jeni an, Mèt Josda Lusma, Jos Dorsenvil, DJ Olwens, Manno, Benel Cash Money, Mèt Agenor Dumornay, Doktè Elize Destiné, tout mesye onèt. Nou salye tou yon zanmi nou k ap koute emisyon an depi Repiblik Dominikèn asavwa. E psikològ e Jovenel Jovenel François Non Jovenel François E tou nou genyen agronòm Idson E depi Ayiti nan zòn Gonayiv ki branche emisyon Sabine ak Sime depi Brezil ki te branche emisyon Spotiv la Nou salye tout moun nèt Jean Jolanda ki branche emisyon Spotiv la depi Chili Tout zanmi nou yo nèt ki te branche emisyon Spotiv yo Nou pran randevou avèk ou pou samdi pwochen Men jist avan n ale Ann di ke demen nan Chili Ayisyen yo nou dwe trè pwidan Piske chilyen yo nou konnen te deside pou yo te fè yon mach kontre imigran, ebyen tout imigran ki nan chili e notamman imigran ayisyen yo fòk nou trè pwidan nan sa ki wè avèk lè nap mache nan lakou chili demen dimanch lan piske malgre sipèentandant vil santiago de chili a li pa bay aksè pou ke mesye yo fè manifestasyon piske mesye yo tap mande pou ke yo pou ke chilyen yo pote am afe ebyen. Fò di ke gen de chilyen ki di menm si yo pa gen aksè men y ap mache kanmenm nan lari an. Ou konnen nou menm ayisyen nou plis fasil pou yo remake nou piske nou gen nou plis fasil pou yo wè pou yo wè nou pa chilyen paske koulè nou ap pèmèt ke yo plis idantifye nou. Nou trè remakab. Wi se sa e m espere ke demen dimanch la nou menm k ap sòti fè anpil pridans pou evite afontman avèk chilyen yo k ap manifeste ki di twòp imigran nan peyi a. Ebyen wè kote nap mete kò nou ayisyen yo lè nou ap sòti de mestv nou menm nale e nou espere kwazew pou yon lòt emisyon spòtiv se pral samdi kap vini ebyen si wap brè pa kondwi si wap kondwi tou pa brè ebyen nou lagew nan de men plapa e papa bondye pyèro nan syèl la oubèd bay mo paw pou nale. Avan kem ale map salye tout zanmi kap tande radyo a di kote stasyon santral, poudawel, kinta nòmal.

N ap rankontre samdi nan menm lè sa a, dezè, twazè pou emisyon sa a ki se donk Jeni Spò. E la a nou pral gen nan retransmisyon match yo Jeni se de stad. E la a se Jeni stad la. Lè n ap pale de Jeni stad, lè sa a nou pral gen anpil match e anfen nou pral retransmèt nan sou antèn radyo sa a ki se. Fò di nou pral sou tout teren yo Ben. Wi sou tout teren depi m di Jeni stad e zanmi yo deja konnen de ki kote ke n ap pale Jeni stad. Pou toupatou estad yo la nou pral kouròn yo pou nou wè kòman ke nou menm nou kapab travay sou stad yo pou nou kapab fè zanmi yo viv oubyen swiv retransmisyon match foutbòl yo sitou alechèl entènasyonal poukwa pa nasyonal zanmi oditè oditrice. Male nap rankontre.